Ou di m wap rezoud pwoblèm sekirite. Èske ou kab rezoud pwoblèm sekirite nan yon peyi kote lajistis pap fonksyone? Ki jan ou pral fè la? Ou pral mache touye moun? Ou pran fizi ou mache touye moun epi talè konsa di paske ou konn touye moun ou kab prezidan tou? Donk nou tonbe ann yon dezòd jeneralize, nou pa kanpe pou nou met lòd nan dezòd la epi nou vle kontinye kouri. Donk wi talè konsa. Konn tuye moun ap yon kritè. Pou yo fè eleksyon fòk gen sekirite. Sa yap fè la pa kap bay sekirite. Sa Muscadin ap fè a pa kap bay sekirite. Son dezòd li ye anndan dezòd jeneralize a. Kouman w vle konprann yon moun bay tèt li otorizasyon e li entèwoje yon moun, li poze moun nan 4 a 5 kesyon apre sa l fije moun nan? Mwen panse se yon dezòd sa ye kolonèl. Son dezòd li ye.
Son dezòd li ye. Nou konnen eske. Nan konstitisyon an, la pèn de mò et entèdit. Mentnan kounye an, kòm gon dezòd jeneralize, nou pran yon lòt dezòd pou nou rezoud yon dezòd. Yo pa rezoud pwoblèm konsa nan sosyete. Se jisteman. Cela veut dire, e kisa moun kap fè sa ye? Son komisè di gouvèneman. Donk se moun ki la pou l fè aplike la jistis. Mentnan, li anndan yon sitiyasyon spesyal, li chwazi yon metòd spesyal, sa e pwoblèm li, li a konsyans li, e responsabilite l nan yon peyi kote k pa gen lalwa. Donk mentnan, si kounye a yon moun ap poze dèzak, òr lalwa, Epi mwen menm ou vle pou m apwouve sa, m pap janm apwouve l. Mentnan, eske l gen rezon, eske l gen tò, sa s on lòt kesyon. Paske se anndan yon dezòd, li chwazi yon dezòd pou korije yon dezòd. Men yo pa korije dezòd pa dezòd. Men nou wè reyaksyon moun yo, yo ale a la pòte de li menm. Se menm jan.

Pou l rele yon moun, li poze l kèk kesyon, epi li tiye l. Li kab fè li konprann l ap rezoud yon pwoblèm. Dapre anpil moun, li rezoud yon pwoblèm. Mwen menm, m konnen sa pa gen dwa fèt konsa. Ou di m, w ap rezoud pwoblèm sekirite. Èske w kab rezoud pwoblèm sekirite nan yon peyi kote lajistis pa p fonksyone? Ki jan w pral fè la? W pral mache touye moun? Ou pran fizi, w mache touye moun, epi talè konsa di, paske w konn touye moun, ou kab prezidan tou? Donk nou tonbe an non dezòd jeneralize, nou pa kanpe pou nou met lòd nan dezòd la, epi nou vle kontinye kouri. Donk wi talè konsa konn tiye moun ap yon kritè. Pou yo fè eleksyon fòk gen sekirite. Sa y ap fè la a pa kab bay sekirite. Sa Muscadin ap fè a pa kab bay sekirite. Son dezòd li ye. Anndan dezòd jeneralize a. Kouman w vle konprann yon moun bay tèt li otorizasyon e li entèwoje yon moun, li poze moun nan 4 a 5 kesyon apre sa l fije moun nan?
Ou panse se yon dezòd sa ye, kolonèl? Se yon dezòd li ye. Se yon dezòd li ye. Nan konstitisyon an, la pèn de mò è entèdit. Mentnan kounye an, kòm gon dezòd jeneralize, nou pran yon lòt dezòd pou n rezoud yon dezòd, yo pa rezoud pwoblèm konsa nan sosyete. Se jisteman, sela vle di, e kisa moun k ap fè sa ye? Se yon komisè di gouvèneman. Donk se moun ki la pou l fè aplike lajistis. Mentnan. Li anndan yon sitiyasyon spesyal, li chwazi yon metòd spesyal, sa e pwoblèm li lye a konsyans li e responsabilite l nan yon peyi kote k pa gen lalwa. Donk mentnan, si kounye a yon moun ap poze dè zak ò lalwa, epi mwen menm ou vle pou m apwouve sa, m p ap janm apwouve l. Mentnan, èske l gen rezon, èske l gen tò, sa s on lòt kesyon, paske se anndan yon dezòd, Li chwazi yon dezòd pou korije yon dezòd. Men yo pa korije dezòd pa dezòd. Men nou wè reyaksyon moun yo, yo ale a la pòte de li menm. Se menm jan, lè yo te gen pou yo te chwazi prezidan Mateli, yo te di son vagabon li ye, ba yo vagabon. Donk sa vle di ke fò moun yo. Sa ka katastwofik pou nou. E bagay sa yo lè yo rive, li bon. Li pa yon move bagay non.

Daprè anpil moun li rezoud yon pwoblèm, mwen menm m konnen sa pa gen dwa fèt konsa.
Lage kalandriye elektoral. Non, alò, cpt a li, yo fè konnen ke KEP a le 15 novanb ap lage kalandriye elektoral yo pou yo di kòman eleksyon li ap fèt de tèl dat, tèl dat ak yon tèl eleksyon pou tèl bagay. Eleksyon kibò pou kiyès? Oh, nan peyi a. Nan ki peyi?
Peyi Dayiti.
An ayiti yo pral fè eleksyon an? Enben sa kale a ka wè. Mèsi Ed.
Non men kounya la, èske nan lekti paw ou fè a, sa te vle ke nou nan konjonkti a pèmèt pou sa fèt? Non, nèg yo, nèg yo ap bay blag. Menm jan yo te di nou yo ta pral chanje konstitisyon. Yo konn trè byen yo pa kab fè eleksyon. Yo konn trè byen yo pa ka fè eleksyon. Mentnan kòm eleksyon se yon sijè pou yo debloke lajan, yo kab pran yon lòt sijè pou yo debloke lajan. Menm jan yo vide moun yo fin mouri nan dlo, yo pa kire kanal yo pandan 3, 4 mwa anvan peryòd siklòn nan fin rive. Epi lè moun yo mouri kounye a yo di yo bay 3 jou, 3 jou de dèy. Donk nou pa kab wè bagay yo avan, nou pa kab pran dispozisyon pou yo pa rive. Nou tann. Se tankou yo te di yo t ap fè referandòm pou yo chanje konstitisyon an. Se de moun k ap bay blag. Men nou di, CPT a ta sipoze, mandal li ta sipoze bout le 7 fevriye. E etan done ke nou konnen jan konjonkti a ye, si pa ka gen eleksyon, kisa altènativ la ye? Menm ba yo, yo pa gen manda. Poukisa le 7 fevrier yo te gon manda? Yo te mete yo la pou yo te rezoud le pwoblèm de la sekirite, pou yo te pwovoke yon modifikasyon konstitisyonèl, e answit pou yo te fè eleksyon. Yo pa fè youn nan sa yo te gen pou yo fè. Y ap rete jiskou 7 fevrier pou fè kwa? Se kankou afè, moun yo ap pale kankou se de moun ki te gon manda k ap fini le 7 fevrier. Ils avaient un travail à faire. Yo. Yo pa konprann travay yo gen pou yo fè a, yo pa konn ki jan pou yo fè l, yo pa kab fè l e yo pa vle fè l. Donk, kankou yo di yo pral fè eleksyon. Se kankou m tande, bon, yon peyi di ke, m tande moun CEP yo di ke ministè de la jistis voye ba yo yon lis de 300 pati politik. A pati de se moman ou tou wè se de moun kap òganize dezòd. Paske si yo te rezoud pwoblèm konstitisyon an, tap gen de nouvèl règ, pa gen okenn kote ou kapab jere yon eleksyon de ou pral fè avèk 300 pati politik. Se moun kap fè vagabondaj. Donk, si yo ta wè sa rive devan yo, kòman nan yon peyi Ou kab rive gen 300 pati politik. Ki jan ou kab jere 300 pati politik? Non men se pa vle di pou otan ke 300 pati politik yo yo tout nèt yap ratifye. Sa ka rive ke nan 300 gen ki Kòman pa ratifye a? Si l elimine. pati si l pati politik otomatikman l gen dwa pou l patisipe ak tout konpetisyon. Si l pati si w rekonèt li kòm pati politik, wòl pati politik la se konkouri o zeleksyon. Pa gen pèsonn moun ki gen dwa jije avan. Si l gen tit pati politik, Leta rekonèt li kòm pati politik, sè ke l gen dwa patisipe nan konpetisyon elektoral. Apre konpetisyon elektoral la, mentnan, avan, règ yo gen dwa di, yon moun ki atenn tèl nivo, atenn tèl nivo, pa atenn tèl nivo, gen tèl bagay ke w pa kab fè. Men kòman yon peyi fè rekonèt li gen 300 pati politik ladan l? Epi w di m ou pral òganize eleksyon avè l. Ki jan w pral fè la? Talè w m tande yo di yo gen 3 milya. Ke yo debloke. Donk son sous e Ayiti plen lajan, moun kap fè makak se tankou moun kap pran pòz yo vwayaje, ou pa konn poukisa, al fè kisa, men chak fwa yo vwayaje gon pil lajan ke yo tire nan leta, se òganizasyon dezòd la kap kontinye. Men an nou pale antanke moun ki se responsab gri, ki altènatif ke nou menm nou twouve ki tap pèmèt ke Peyi a rale yon souf, ou di mwens, ann di apre kèlke mwa ou kèlke zane, ki te ka debouche avèk yon eleksyon. Fè sa ki prevwa pou fèt yo, jan yo prevwa pou yo fèt. Kòman ou konprann ou vle dirije yon peyi san enstitisyon? E si enstitisyon yo bloke? Se 2 pinè ki t ap konseye prezidan Jovenel Moïse yo wi ki mete nou nan sa nou ye la. Ou pa kab dirije yon peyi san enstitisyon.

nan dezòd la epi nou vle kontinye kouri donk. Ou soulve yon pwen ki enpòtan la ekolo, kolonèl ekolo di talè si w konn mache tiye moun ou ka vin pote w kandida pou eleksyon prezidansyèl. Wi talè konsa konn tiye moun ap yon kritè donk sa vle di ke n ap tonbe de dezòd an dezòd, dezòd an dezòd. Yon peyi premye bagay ki dwe egziste se la jistis. Premye bagay. Donk pa gen okenn fòmil pou fè peyi a fonksyone an deyò de la jistis. Mentnan, n ap òganize dezòd jiskaske n ap vin bay dezòd la yon diplòm, yon sètifika n ap di se li k nòmal. Se nan fè chwa sa yo wi ki mennen nou kote nou ye a. Donk se trè klè ki pwoblèm, premye pwoblèm peyi a gen se yon pwoblèm de sekirite. E ou pa gen ankenn bagay ou kab di ou pral fè san ke ou pa rezoud pwoblèm sa. Mentnan tout moun ki responsab peyi yo tankou anpil timoun, yo kwaze bra yo, y ap tann yon moun vin rezoud pwoblèm sekirite a pou yo. Tankou yon moun ki di y ap vin yo se yon pil moun fou yo menm, yo pa gen anyen pou yo fè. Nou òganize dezòd nou, n ap tye Ayisyen, nou fè yon jwèt, nou òganize yon jwèt, n ap plede tye Ayisyen. Moun k ap tye moun yo, yo pa menm konn poukisa y ap tye moun yo, ki sa yo gen avèk moun y ap tye yo. Epi kounye a w panse yon etranje pral vin kanpe nan mitan. Fò w se yon moun sòt nèt pou yon moun ta di w sa pou w ta kwè. Se menm jan lè yo t ap di pwoblèm ki gen la a, m gen katran m ap di yon pwoblèm de teritoryalite ame ou pa kab rezoud li avèk kèlkeswa lapolis omonn. Donk, eskiz mwa. Donk, se katran aprè, Loni vin di kounya yap voye, kouman yo rele bagay yo a, FSG, Force de Suppression des Gangs, epi yap met yon konpozant militè ladann. Donk se kounya a yo wè pwoblèm nan, li bezwen de militè, epi kote yo pral jwenn militè pou yo voye a. E nou wè e palan de eleksyon, e gen yon list e ki tap sikile, nou pa konnen si se yon list efektif byen antandu, men genyen e pami potansyèl kandida yo e komisè e. Gabon nan e Muscadin. Donk nou wè te genyen yon dam ki rele Lynn ki te fè yon deklarasyon e kote moun yo yo te ale alankont dam sa. E le fè ke komisè Muscadin pa ka vin prezidan ou menm kolonèl kòm moun ki ap vize ki avou sou sa. Sa se moun kap.
Trip. Premyèman moun ki la mwen menm tande komisè Muscadin di l pa kandida. Mentnan gen anpil moun ki kòmanse se menm moun k ap travay pou gouvènman yo y ap mete yon anbyans elektoral. Mwen tande yo mete nan lis moun ki yo bay yon lis moun ki kandida gen lòt medya li menm k ap fè kouman yo rele bagay yo a an k ap fè sondaj k ap fè ankèt. Donk se 2 moun kap touche pou yo fè animasyon pou fè pèp la kwè ke l pral nan eleksyon. Mwen tande yo site non komisè Guy Philippe kòm kandida. Guy Philippe di li menm se revolisyon l te di, se revolisyon l vin fè, li pa kandida, li pap kandida e l pap kandida sou mesye sa yo k la. An n tande sou komisè Muscadin, an n konsidere ke li ta pote l kandida. M pa pral
emèt opinyon sou Muscadin. ki menm ta kab rive nan ap emèt opinyon sou Muscadin. Jou ap gen eleksyon, si Muscadin vle kandida, li pral poze kandidati l, y ap aksepte l ou non, popilasyon pral vote l ou non. Mwen m pa gen okenn opinyon m ap emèt sou afè eleksyon ditou, paske tout moun k ap di yo pral fè eleksyon konn se manti y ap bay. Donk mentnan tout moun k ap rantre nan mouvman. Rantre sou radyo e rezo sosyo ap simen pawòl se moun kap fè pwopagann politik m pa kab opine sou sa. Non men kounya sousi ki gen la anndan sa se pèp la avèk yon sèl kesyon se kiyès moun sila kiyès moun ki ka wetire yo nan kriz sa ki ka ede yo jere pwoblèm sekirite sa e an nou di se pa rapò avèk travay komisè Muscadin li ap fè la sou le teren ki fè ke chwa Pèp la ap plis porte vers li menm pou sa. Bon, èske kounya ou ap mande m pou m opine sou chwa pèp la? Sa pèp la ap fè, se nan tèt li li ye avèk nan kè l li ye, m pa konn anyen nan bagay konsa. Non men, m konprann sa w di a, men an plis de, an plis de ou menm ki se kolonèl la, ou se yon, ou se yon sitwayen. Atan, n ap emèt opinyon sou yon bagay ki pa egziste. Donk, ou pa ka benen m la. Y ap pale pou chwazi kandida. Pou gen kandida fòk gen eleksyon or pa gen eleksyon. Donk pap gen kandida. Donk pèp la pap gen pou l chwazi. Non men nou pa ka vre di pa gen eleksyon. Lè lè a rive n a pale de sa. Non men nou konsidere ta yon similasyon kolonel. Men m pa ou wè. Donk kounye a wap di m kounye a pou m ap imajine sou de bagay ki sipoze. Non men ou pa nenpòt moun kolonel.
Pou yo fè eleksyon fòk gen sekirite. Sa y ap fè la. pa kap bay sekirite. Sa Muscadin ap fè a pa kap bay sekirite. Son dezòd li ye anndan dezòd jeneralize a. Kouman w vle konprann yon moun bay tèt li otorizasyon e li entèwoje yon moun, li poze moun nan 4 a 5 kesyon apre sa l fije moun nan? Donk ou di son dezòd sa ye kolonèl? Son dezòd li ye.
Son dezòd li ye. Men kounye a eske. Nan konstitisyon an, la pèn de mò èt entèdit. Mentnan kounye an, kòm gen yon dezòd jeneralize, nou pran yon lòt dezòd pou n rezoud yon dezòd. Yo pa rezoud pwoblèm kon sa nan sosyete. Se jisteman, sela vle di, e ki sa moun k ap fè sa ye? Se yon komisè di gouvèneman. Donk se moun ki la pou l fè aplike lajistis. Mentnan. Li anndan yon sitiyasyon spesyal, li chwazi yon metòd spesyal, sa e pwoblèm li li a konsyans li e responsabilite l nan yon peyi kote k pa gen lalwa. Donk mentnan, si kounye a yon moun ap poze dè zak ò lalwa, epi mwen menm ou vle pou m apwouve sa, m p ap janm apwouve l. Mentnan, èske l gen rezon, èske l gen tò, sa s on lòt kesyon, paske se anndan yon dezòd, Li chwazi yon dezòd pou korije yon dezòd. Men yo pa korije dezòd pa dezòd. Men nou wè reyaksyon moun yo, yo ale a la pòte de li menm. Se menm jan, e lè yo te gen pou yo te chwazi prezidan Mateli, yo te di se yon vagabon li ye, ba yo vagabon an. Donk sa vle di ke fò moun yo. Sa ka katastwofik pou nou. E bagay sa yo lè yo rive.

Daprè anpil moun li rezoud yon pwoblèm mwen menm m konnen sa pa gen dwa. Bon e m sot tande e mesaj ou a e ke w voye mwen an e si w ap gade w ap wè depi prèske yon mwa ke moun yo ap eseye mete yon rivalite ant komisè Muscadin e mwen menm Guy Philippe donk bagay sa a li p ap e nan okenn jan li p ap bon pou Ayiti ou di mwens pou nou menm ki kwè nan Ayiti m kwè E gon pi bon peyi kap vini. Se sak fè mwen menm mwen toujou ekatem de bagay sa yo. Paske komisè Muscadin avèm a mwens ke nou ta sòt anpil nou kondane on jou pou nou pale pou nou antann nou. A mwens ke youn nan nou ta sou blòf. E m pa kwè youn nan nou sou blòf. Dayè mwen menm mwen pa kandida. E m dil klèman m pa kandida. Mwen pap kandida nan okenn eleksyon Kote se CPT sa a kap fèl avèk premye minis sa yo. Paske eleksyon sa yo pakab mennen peyi a okenn kote. Mwen toujou di l son revolisyon k pou sove peyi a. Fòk nou rebrase kat la. Fòk nou chanje estrikti leta a. Donk bagay kap pale la e mesaj wap voye pou mwen yo la e sa m tande la. Se diversion. Nèg yo byen konnen yo pap fè eleksyon. Tout moun konnen pap gen eleksyon nan peyi a. Tout moun konnen ke okenn kondisyon pa reyini pou gen eleksyon. Donk nou pa ap kite moun ap jwe nan tèt nou. Mwen menm mwen di l mwen klè, m pa pral nan eleksyon ak moun sa yo. Nèg yo pran pouvwa sou san. Yo asasine yon prezidan paske prezidan an koupe yon seri de kontra. Li te retire prèske 4 milya dola nan men sektè prive sa a, oligak kowonpi yo, avèk konplisite kominote entènasyonal la, klas politik la, sosyete sivil la. Se konsa Prezidan Jovenel mouri, tout moun konplote kont li pou yo asasinen l. Nou pa panse se yon ti batay ki la a, se yon gwo batay. E si nou vle genyen l, fòk nou osi entèlijan ke yo, fòk nou osi sinik ke yo, e fòk nou osi san manman ke yo. Si se pa konsa nou ap apwoche batay sa a, n ap pèdi l. Donk nèg yo p ap fè eleksyon. Pa bay tèt ou manti yo p ap fè eleksyon. Yo pral pran pòz yo kòmanse avèk pwosesis la. Kan 7 fevriye a pral rive yap di yo pap gen tan, ba yo 4 mwa, ba yo 6 mwa pou yo fini l, e si yo wè yo pa kab pase l, yap pran yon jij kou de kasasyon ke Ariel Henry nonmen, ke sistèm nan kontwole, yap mete l, epi yo kontinye. Nèg yo pap fè eleksyon tout otan yo pa sur ke se youn nan poulen yo kap genyen eleksyon. Yo eseye avèk Olivier Barreau, yo wè l pa ka mache. Yo eseye l avèk Jacky Lumaque, yo wè l pa ka mache. Yo eseye l avèk Etzer Emile, yo wè l pa kab mache. Donk nèg yo pap fè eleksyon. Pa bliye ke pou nèg sa k la jodi a la premye minis, se 16 milyon dola ameriken ke nèg yo depanse pou mete Alix Didier Fils-Aimé premye ministre. E pou sa, misye oblije jodi a ap siyen yon seri de kontra, bay yon seri de kontra ke yo konnen ke kan gen yon gouvènman serye k monte k ap kraze. Depi 2010, Club de Bourdon avèk Bosan, Edouard Bosan, gen kontwòl cps. Sa vle di bagay k ap vini nan gwo bato pou yo debake, pou yo bagay. Se yo k ap fè kòb. Sou chak 200 dola ameriken ki rantre, nèg sa yo jwenn 180 dola e leta ayisyen jwenn 20 dola. E lè prezidan Jovenel te mande pou yo bay leta sa yo dwe leta a, yo touye l, yo asasinen l, yo depanse 28 milyon dola ameriken pou yo touye l, pou yo fè mèsenè vin tiye l. Donk se pa yon ti jwèt k ap jwe la a. Se anpil enterè. Alix Didier Fils Aimé apèn sot siyen 27 an yon kontra avèk nèg sa yo pou yo kontinye piye. Te kòmanse gen yon ti retisans avèk gwoup yo rele gwoup Makaya. Kounye a yo tou 2 gwoup sa yo nan oligarchi a antann yo. Yo kontwole pouvwa politik la, yo kontwole elit entèlektyèl nou an yo menm k ap viv de ti kontra, de ti ong, de ti bagay yo.

Bay de bagay konsa ankò. Donk son gwo konplo, son gwo bagay kap fèt. Si nou pa entèlijan nap kite moun yo mete nou nan fas la. Ap preokipe moun yo kap vin fèn konprann yo pral fè eleksyon. E youn nan premye bagay ki enèvem konsa poum wè ke tout pèp ayisyen an dakò ke nèg sa yo ka fè eleksyon. E yo pre pou yo al nan eleksyon ak nèg sa yo. Aprè kòman avèk ki kalite moral lè nèg yo vòlè eleksyon, bay poulen sistèm nan. Prezidans, nou menm nou pral konteste. Ak nou dap sou pa okipe bagay sa yo, pa antre nan lojik sa, se antann pou n antann nou, e se nou tout ki renmen Ayiti pou antann nou. Blan osi konplis ke aktè ayisyen yo nan sa kap fèt la la. Dayè blan, apre as, dayè 28 milyon dola ameriken k voye pou asasina, asasine prezidan Jovenel la, blan konn kote l soti. Yo trase l. Si w wè yo pa fè wè anyen, se paske yo pa vle fè. Yo menm sèl sa yo te mande asasen sa yo ki vin pran pouvwa a, se ke yo fè referandòm nan. E yo menm yo gen de twa atik yo bezwen antre anldan konstitisyon an pou enterè yo. Sitou pou sa k gen pou wè avèk sousòl Ayiti a. Se sa blan sèlman mande. E w ap wè depi lè KPT sa a pa kab delivre yo sa, pa kab fè referandòm nan, blan kòmanse chanje ton avè yo. Ay blan li menm se sal vle. Fòk referandòm nan fèt, fòk li gen posibilite poul gen kontwòl sou sòl Ayiti a. Donk se yon se pa yon bagay fasil, se yon bagay rilaks, se yon bagay ke moun kab pran a la lejè, se yon bagay moun kab pran tankou yon jwèt. Konplo k gen sou do peyi sa. Donk pa kite moun fè divèsyon. Pa okipe moun. Tout moun konplis, tout moun nan konplo pou asire yo ke sa oligachi a vle, sa sistèm nan vle pase. Dayè pil lòt ti elit, entèlektyèl pizou mwen, ti elit ekono, ki pa fin twò rich, ki pa twò bagay, ta anvi, le fèt ke yo konnen ke si blan voye 5500 sòlda, yo pral lwe kay yo, yo pral lwe otèl yo, restoran yo pral mache, donk kite mele yo avèk Ayiti. Nou vle batay pou yon peyi, nou vle sove Ayiti, gon sèl wout, se yon revolisyon. Revolisyon pasifik nou t ap pwone a la, nou tout wè ke l depase, malerezman. Men si pèp ayisyen an vle chanje Ayiti, se yon revolisyon k pou fèt. E fòl dakò poul fèl janl sipoze fèl la. Ak tout fòs li. Ak tout vyolans li. M pap pwone vyolans, m pap ankouraje vyolans. Men pa gen okenn moun ki vyole la lwa lè se peyil lap eseye chanje.